Nan videyo sa nou pral montre w kòman pou fè yon bèl logo pèsonalize, yon bèl pòs sou Instagram, sou Facebook pou fè yon bèl flayèz, yon bèl minyati spesyalman pou w menm ki gen yon chanèl YouTube sou Canva menm. Sou Canva, Canva se yon aplikasyon ki gratis. Ou kapab telechaje l sou telefòn ou. Ou kapab fè anpil bagay avèk Canva. Mwen menm, mwen fè e mwen fè sa yo rele Handa Extra avèk Canva. Mwen fè logo pou moun ke yo peye m. Mwen fè flyers pou moun, yo peye m. E flyers ki vrèman pèsonalize. Nou pral montre w kòman pou fè sa. Men Canva gen yon plan ki gratis, li gen yon plan ki peye. Plan ki gratis la. ou limite gen anpil bagay ke ou pap ka fè men plan ki peye a ou kapab fè tout bagay sou Canva ou kapab pran yon modèl epi ou pèsonalize l ebyen pou mete pa w ladan l Bonjour bonswa kòman nou ye se toujou avèk yon vif plèzi pou nou kontinye pataje nouvèl video avèk ou sou chanèl lan sou chanèl sa nou pale de teknoloji nou pale de enfòmasyon e nou pale de labib osi e nou gen yon emisyon biblik ke nou prezante sou chanèl youtube lan chak samdi apati de 7 è PM nan lè Brezil lan, kote nap etidye la Bib, nou deja etidye liv Danyèl lan, mentenan nou nan liv Apokalips la ki se yon liv pwofetik, nou envite w samdi si Dye ve pou la avèk nou nan live la. Men byen avan ke nou montre w kòman pou fè yon bèl logo, yon bèl flyers etc sou Canva, nap mande w yon gwo sèvis, abòne avèk chanèl lan si w poko fè sa e aktive ti klòch notifikasyon yon fason pou pa rate okenn video sou chanèl la. San pèdi tan nap rantre nan kontni video pou jodi an, pral montre w kòman pou fè yon flayèz, yon logo, yon minyati etc. Wa prale sou Canva e si se sou telefòn ke w ye wap telechaje aplikasyon an, lap mande w pou kreye yon kont. Men si te sou konpitè ke w ye ou prale sou yon navigatè wap make Canva. Wap make Canva. La mwen deja sou Canva. Nou kap remake la mwen deja sou Canva. Men ou menm ki pwale pou la premye fwa ou pwale itilize Canva. Ale sou yon navigatè si ou sou laptop oubyen konpitè. Make Canva. Lèl fin parèt lap man yap mande ou pou kreye yon kont. Mete email ou etc. Pou ke ou kapab komanse itilize aplikasyon Canva. La nou kapab regade medam e mesye. Mwen gen anpil. miniature la a. Mwen gen anpil miniature ke mwen deja fè, nou kapab wè. Mwen gen anpil logo tankou logo sa a, nou wè. Sa se yon bèl logo. Miniature sa a ke m fè, m mete sou chanèl YouTube mwen, wè, nou wè, miniature. Men ou menm kap itilize Canva pou la premye fwa, ebyen ou prale la. la kote ki di creal un designs wap klike la swa ki pa egzanp si w pral fè yon minyati pou video ou menm ki se youtubè wap klike la si ton logo ke w pral fè tou wap klike la sou logo nou pral nou pral fè yon logo wap klike la sou logo yo pral prezante m la plizyè modèl logo kote ke map gen aksè m kapab modifye logo sa yo mwen pou ke m kab fè logo pa m. Dakò, videyo a bon ti jan long, men li vo lapèn pou ke w kapab gade videyo a jiska lafen pou ke w kapab wè kòman pou itilize Canva pou ke w kapab fè handa ekstra avèk Canva. Dakò? La, nou pral wè modèl logo yo pral parèt la. Men ki tip de logo ke w pral fè paske gen plizyè tip de logo. Eske logo pou restoran? Eske logo pa egzanp pou legliz? Eske logo E pou yon biznis ke w genyen ki biznis konsènan pa egzanp chouwasko eksetera. Pa egzanp si nou ta pran youn nan logo sa a men pa bliye tout sa k make pro yo nou pa kapab sèvi avèk yo si nou pa gen plan ki peye a. Dakò? Si nou pa gen plan ki peye a. Pa egzanp sa a la nou wè li make pro ki vle di si w pa gen plan ki peye a ou pap ka itilize li, ki vle di ou pap ka modifye l, fòk ou gen plan ki peye a. Pa egzanp sa a, li make pro, ou pap ka itilize l, men mwen menm ki gen plan pro a, m kapab klike sou li la konsa m kapab itilize l. Nou wè? La ou kapab modifye l, pou ki ou, pou ki ou modifye l, wap mete kise a sou la konsa, ou kapab modifye. Fraz sa a. Ok. M ap klike fè doub klik. La m ap ekri sa m vle ekri a. Ok. Pa egzanp la si m ap mete Wilner. La m make Wilner Digital. Ou pral wè. La Wilner Digital. Pou sa m klike deyò. Nou wè kòman l parèt Wilner Digital. Brunette digital digital edikasyon sa sim vle chanje tou map fè doub klik sou li epi m kapab modifye l la m kapab mete yon bagay kelkonk pa egzanp si m ta vle mete teknoloji pa egzanp si m ta vle mete teknoloji

M kapab mete la m fè fot nan teknoloji a m kapab korije l nan pou ti n sa an wè wè teknoloji ok li bon kou la m klike deyò m kapab retire imaj ki andan sa m ap klike sou li epi m ale efase l la ekstrui l m kapab al pran yon imaj ki gen rapò avèk teknoloji

Erward banm kèk imaj ki gen rapò avèk teknoloji ok banm wè an kapab klike al di ver todos yon imaj ki gen rapò avèk teknoloji m kapab pran la banm wè kisa m ta m ta pran la m chwazi yonn nan sa yo m kapab pran sa telefòn sa klike sou li la. Li deja parèt nan mitan la. Li deja monte la nou wè. Lunèt dijital, teknoloji. M met yon imaj ki gen rapò avèk teknoloji. Si m pa ta vle fè sa, sa tou. Si m pa renmen sa, m ap klike sou li epi m siprime l. Si m vle pran yon lòt bagay ki plis sanble avèk teknoloji, ki plis gen rapò avèk teknoloji. M kapab pran, bon, m kapab pran, ban mwen sa ikon teknoloji a. Ki m ka di la mwen. E yon bagay ki plis gen rapò e avèk teknoloji. Si m vle m ka pran sa a. Nou wè m ka pran sa a.

Nou wè la, la gen gen ti imaj ki di photo fòk gen plan pi a. Epi mwen klike nan bay chal la. Nou pa wè la. Epi men, men la. La se mwen klike nan abril epi map ouvri imaj la. Se trè fasil. Yo di sa se pou yon pou yon logo. Men si w vle fè yon minyati pou moun ki gen yon chanèl YouTube, nou pral fè moutre w fè yon minyati pou moun ki gen chanèl YouTube. Nap soti la. Ok. Nap fèmen fenèt sa la. Ebe nou pral kote nou te premye antre ya. Nou pral la kote ki di minyati pou YouTube. Nan klike la. Li pral ouvri la. Li pral ba nou plizyè modèl. Nou kapab itilize modèl. Yon modèl. E nou modifye l. Nou mete pa nou. Di msou nou kap komanse a zewo. Dako. E nou pral gen plizyè modèl ki parèt la. Plizyè modèl ki parèt. Gade videyo a byen pou ke nou ka wè kòman nou kapab itilize Canva menm pou ou menm ki poko janm itilize Canva. Pa egzanp, li pral parèt la, ti machin mwen ta sanble vrèman lou.

Map di kòman Opa Map di kòman Pou fè Kòman pou fè Sa map map klike la map m kapab fè l fè fè yon sèl fraz ke la m kapab redwi l tamanho de fontia m fè l vin pi piti ok li bon konsa kòman pou fè lajan la m ekri lajan m bay do kle kòman pou fè lajan Ou fè lajan sou Donk map ajiste sa Map diminye polis detay la La map diminye l ok Kòman pou fè lajan sou La mba dou plis sou entènèt Sou entènèt Kap vin fè sa pi gwo, nap ogmante l la, klike nan plis la, la ogmante li, banm wè ok. Koman pou fè lajan sou entènèt byen fasil la map mete koman pou fè lajan sou entènèt byen koman pou fè lajan sou entènèt avèk telefòn ok sou entènèt map mete koman pou fè lajan sou entènèt opa m efase sa m efase sa dezyèm nan k parèt la. Ok koman pou fè lajan sou entènèt. Avèk telefòn ou. Avèk telefòn ou. Kem fè sa rete nan yon sèl liy ka soti plis egal la map diminye l ok lal bon sèlman sa ki pa tèlman rete byen ke nou wè kòman m te kapab aranje li kòman m kapab aranje l Li va ajuste li vin byen. Ajuste l la. Fè la ke m ogmante l. Opa, la vwa pa et kou. Diminye l la. Bon, ke n efase l. N ap efase li pou nou kab fè l. Bay. Koman pou fè lajan sou entènèt. Koulye a nou pral klike la pou nou nan tèks pou nou ajoute tèks la. Mete yon tèks ki piti. Klike la. Ok. Nou pral mete l la. La ki nou drese li, li yon ti jan kwochi.

Gen lekriti blan ki n ba l wouj. Kòman pou fè lajan sou entènèt ki n ta ba l ble. N ba l koulè sa. Kòman pou fè lajan sou entènèt. N ap ogmante l. Ogmante l. Ok. Ki ta bon. La. Ok. La. Koman pou fè lajan sou entènèt avèk telefòn. La. Minyati a deja fèt. Men kou la foto sa la si nou vle. Retire foto sa nou met foto pa nou. Na klike sou li la. E pi nou efase foto sa. Kou la nou pral pran foto pa nou. Nou prale la kot la. Kote ki di upload. Nou klike la. Kou la m pral pran foto pa m ki m te deja gen la. Humm si w poko gen foto la ou prale kote w gen foto sou konpitè w pou ke w kapab pran l. Pa egzanp la m pral chwazi yon foto pa m, a mwen ki foto ke m te kapab pran la e m pral pran yon foto ke ok ke m pran foto sa m klike sou li la. Koulye a m ap ajiste foto a m pral mete l la. Men koulye a la. Yo ti an parèt lèd avèk fon foto a koulè a gen yon fason ki m ka retire fon foto sa konprann map klike la sou foto a aprè sa m pral nan edital foto men ou menm ki pa gen plan ki peye a ou pap ka retire l nan fason sa gen lòt fason ke ou kab retire l andan canva la menm san ke ou pa gen plan ki peye a si w gen plan ki peye a li pi fasil pou retire l wap nan ki klike sou foto a epi wal klike nan edital image men le fè ke ou pa gen plan ki peye a kòman ke ou kab retire Fon foto sa andan Canva avèk plan ki gratis la. Ebyen gen yon videyo ki parèt anlè a koulye a la kote wè ki make IA. Klike sou videyo sa. Videyo sa ap montre w kòman pou retire fon yon foto andan aplikasyon Canva san ke w pa gen plan ki peye a avèk plan gratis la menm. Ebyen n ap retire l avèk plan ki peye a. Klike sou foto a epi answit nou prale kote ki di edit al image. Nou pral wè sa ki pral pase. Klike sou li. Opa. Nan sanble machin mwen an friz. Map klike sou li la. Ok, li parèt. E answit ba ki kote ki di removedor de fundo. Klike la. Bon, lè fon foto ap soti. Ok, nou wè. Fon foto a deja soti. Koulè a m pral ajiste imaj la. Map fè l vin pi gwo. M kapab fè l vin pi gwo. Ok. Ok. La. Ki ta bon ak ki ki la ki m diminye sa ki m diminye sa yo m fè l vin pi piti m diminye l ok m diminye l m kab ajiste imaj la toujou m ka mete l plis nan kwen m kapab mete l la banm wè m mete l la. Ok Gade mwen mete imaj la la Men sa pa tèlman sòti byen ke m wè si m t ka retire sa Mete l yon lòt kote Sa a Li pa vle banm kote m retire sa a vre M fè imaj la vin pi gwo toujou Ok Ou ka kite imaj la banm wè Se sa ke m vle retire men li pa banm fason pou m retire l. Imaj la ap move. Banm wè. Nap gade la m wè. Ok. Ann kite l konsa. Ok. Nou wè? Men koulè a foto la gon lòt bagay ke m kapab fè nan foto sa la fè l vin parèt legal.

Mwen pran koulè blan. M kwè m deja gen yon koulè blan. Ok. Apre sa m wè kote li di kontòl nou. Kontòl nou. Klike la. Nou wè sa k pase la? Nou wè? Kòman foto a li menm li parèt vrèman lega. Èske nou wè yon bèl minyati ke n fè? Nou wè? Li parèt vrèman lega. Kòman pou fè lajan sou entènèt. Sa nou kapab ajiste sa a banm wè klike sou li la. Kite sa a konsa ok bon ann mete sa nan mitan o sant dizon ok. Nou wè, kòman, kòman pou fè lajan sou entènèt avèk telefòn ou. Nou wè, yon kaba ki vrèman parèt legal, ki vrèman parèt bèl. Ebyen, eh pou nou telechaje l, nap nan ki ale la, klike la, e answit nan ale nan Buy Child, e answit nou pral ale kote k di Buy Child ankò, epi lap telechaje. Nou wè epi lap telechaje li deja fin telechaje la li deja telechaje nou wè li deja telechaje pa egzanp sou vle fè yon yon pòs pou mete sou facebook nap fèmen sa la fèmen nan nou fè yon pòs pou facebook nou wale la pòs pa la facebook nou wè pòs pa la instagram nou ka pa egzanp sou vle fè pòs pou facebook klike la pou instagram ou klike la nou fè yon pou instagram Map fèl pou Instagram pou ke nou kapab fini avèk videyo a, byen ke videyo a vrèman long e pou ke nou kapab fini avèk videyo a. Paske gen moun ki pa renmen gade videyo ki long, men li vo lapèn pou mwen menm ki premye, pou mwen menm kap itilize Canva pou la premyè fwa. Li vo lapèn pou kap gade videyo a, pou ke ou kapab itilize Canva pou ou kapab fè henda extra, kap fè flyers pou moun, fè logo pou moun. Etc ok sa se pou instagram nou wè sa se pou instagram pa egzanp si w ta gen yon moun kap fete anivèsè l ebyen ou vle ou vle felisite moun nan nou wè sa ou vle felisite moun nan ou ap mete dat anivèsè a ou make feliz aniversario ou mete non moun nan la pa egzanp non m se pou mwen ke wap fè l

Mwen epi w ekri fraz ke w ap mete a con carinho epi w ekri sa w vle a e foto sa ou ka retire l ou klike sou foto a la epi w ale nan apagal la epi w al pran yon foto pa egzanp la n ap pran foto n ap pran yon foto pa m ke m mete e n ka pran foto sa an n pran foto sa m pran foto sa a. Epi pou motive fon nou te montre nou avèk plan ki peye a ou ka vne klike sou etwal wale nan edit a foto men avèk plan ki gratis la nou diw kòman ou ke ou kapab retirel gade video ke nou sot diw pral gade a apre nap di remove all the fon nou klike la ok nou klike la epi fon foto a deja soti nap ajiste imaj la koulye a e nou ka fè imaj la. Vin pi gwo Ok banm wè Ayi ta bon ok Nou wè imaj la vin pi gwo Epi la tou ou kapab Ou kapab koulè sa koulè bleu a Si w pa renmen l ou ka mete yon lòt koulè Ou ale nan la Ou klike sou sou li epi sa pral ale la ou klike la ou kapab pran yon lòt koulè ke ou santi ke ke ou renmen si ta pran koulè sa a wè kòman lap sòti wè e si m ta pran wouj Ah nan ken retirel li pa cancela sa li pa soti legal konsa nan kitel konsa epi nale la kote k di telechaje bay chal an pòtigè epi nou klike la wè bay chal la yo di m ekonomize konbyen riyèz paske m gen plan peye. El deja telechaje mwen wè. Se vrèman enteresan pou ke nou kapab fè flyers, logo, miniature, etc. Nou fè bèl pòs sou youtube, sou facebook, etc. Si w te renmen video a, pa ezite kite yon like pou nou. E kite yon kòmantè pou nou, sa ap fè nou di byen. Si sa pa dekouraje w, pataje video a avèk zanmi w. Pou yo ka konnen kòman pou yo fè kòb avèk aplikasyon Canva. Merci paske ou rive nan fen video a. Konnen ou se yon moun ki trè espesyal pou nou sou chanèl la. Wap tande nou ankò nan lòt video sou menm chanèl sa ki se Wilner Cérilus.